Mesye dam nan opozisyon yo. Mesye dam ki nan lari yo. Mesye dam ki reklame yo kap goumen pou chanje sistèm nan. Mesaj sa se pou nou. Kòman nou santi nou? Ke n ap mennen yon batay nan pwòp nou menm nou konnen se pa pou peyi a n ap batay. Youri Latortue, Andre Michel, Nenel Cassy, Ricard Pierre, Evalière Beauplan,

Men rezilta a. Sa n ap viv la a se aksyon nou poze k ap bay rezilta sa ki la a. Ki sa peyi a, nasyon an, jenn fanm, jenn gason, granmoun kou timoun nan peyi Dayiti. gen pou l benefisye si ta gen yon evantyèl depa de Jovenel Moïse. Mesye dam nan opozisyon yo, 3 mwa depi lekòl pa fonksyone, 3 mwa depi tout timoun chita lakay yo, E plis ke 1 an manifestasyon, kraze brize, rele voye ale, jiska prezan Jovenel Moïse kanpe rèd. Lèzetazini voye reprezantan l. Chita pale avèk nou. Nou chita ansanm avèk li nou poze kondisyon nou poze tout pwoblèm ki di pou ke nou pap aksepte Jovenel Moise nan tèt peyi a. Men nou refize chita antre nou menm. Opozisyon e leta gouvènman Jovenel Moïse la pou n jwenn yon solisyon. Solisyon an li pa nan men nou mesye dam opozisyon yo. Fò n klè ak tèt nou e n konnen solisyon an pa nan men nou. Nou gen ase odas pou n di ke. Depa Jovenel Moise se youn nan solisyon yo. Nou gen ase odas pou n di ke Jovenel ale, nou pral mete yon sistèm jistis lan pou trake tout moun ki te dilapide fon petwokaribe, sesi sela. Men nou konnen ofon se manti se fo. Paske nou menm senatè, depite e tan dotr nou te bay minis, nou te bay direktè jeneral, nou te bay sekretè deta e tan dotr. Nou bay senp anplwaye, nou bay kadr osi ki la ki enstale sou Jovenel Moïse e tan dotr pou fè sistèm nan mache. Eske nap arete tout moun sa yo tou? Non. Fo. Mesye dam, bay peyi a yon chans. Lè m di bay peyi yon chans lan, se fè yon bagay kote ke pou se pèp ayisyen ki pou benefisye de sa ki fèt la. Se pa nou menm, se pa pitit nou, se pa fanmi nou Men pèp ayisyen, moun Lasalin yo, moun Site Solèy yo, moun Fò Touwon yo, moun Vilaj de Dye yo, e tan doutre. Moun sa yo, jiska prezan, y ap viv nan sitiyasyon ki inakseptab. Men lè n bezwen mete yo deyò nou mobilize n mobilize nou fè tout pran lari pov malere sa yo k pa konnen sa kap fèt la. Men poukisa n pa fè yon bagay pou n mobilize mobilize pou omwen pou n retire yo nan salte a. Poukisa nou pa mobilize pou omwen lopital jeneral jwenn bon jan mwayen pou l fonksyone? Kòb ap depanse pou fè malvèsasyon nan peyi an, pou pran pouvwa, pou jete moun sou pouvwa. Men tout kòb sa yo mesye, poukisa nou pa fè yon fwon komen pou n di bon lajan sa nou pral fè? Nou resevwa lajan nou pral fon bagay nou pral fon bagay pou o mwen listwa pale de nou pozitivman nou di bon men sa nou pral fè pou lopital jeneral kado paske nou wè chak fwa leta li inegzistan mesye de lopozisyon de mon peyi fon jès pou peyi an ki benefisye de sa nap fè a. Mesye de lopozisyon, Rony Timote, Buon Odigé, frè m, pitit nou pa an Ayiti. Youri Latortue, Vallière Beauplan, pitit ou pa an Ayiti. Antonio Cheramy, pitit ou pa an Ayiti. Moïse Jean Charles, pitit ou pa an Ayiti. Men fon bagay, o mwen, pitit nou a renmen lè l vin pase vakans, li ta renmen vin pase vakans avèk pitit pa n lòt pov malere yo tou an Ayiti, sa k pa ka vwayaje yo. O mwen, kreye yon kad de vi. O mwen pitit nou yo aletranje. Lè yo vini, y ap vini yon kote, menm kote a tou mwen menm mwen ka rankontre yo, pitit pa lòt malere nan Site Solèy yo, yo jwenn yon kote nou ka rankontre la a. M pa oblije se milyon k pou mete m la, men n gen yon kote ke nou menm ki k ap fè politik nan peyi an, ki aspire a pran pouvwa, ki pase nan pouvwa, men n kreye yon kote, lè pitit nou yo sòti aletranje, pitit pa m nan, o mwen menm la li ka kontre avèk li. Se pa lè gen manifestasyon pou pitit mwen rankontre avèk pitit ou, mwen menm pou m rankontre avèk ou nan manifestasyon. Se sèl nan manifestasyon w ap wè gen de moun ki te ka rankontre Youri Latortue, Senatè Antonio Cher Ami. Se sèl nan manifestasyon pou yon moun te ka rankontre Senatè Nenel Cassy nan lari a. Se sèl nan manifestasyon pou yon seri de moun te ka rankontre Ricard Pierre nan lari a. Se sèl nan manifestasyon pou yon seri de moun pye sal nan Site Solèy, nan Gran Ravin, ki defavorize pou yo te ka rankontre Evalyè Beauplan. Men apa de sa ou pa t ka rankontre l, machin ofisyèl yo t ap pase nan figi w. Gade se ale, ale, ale, ale. Se sèl la moun fòt ou yon moun nan mas defavorize a ka kwaze nèg sa yo. M ba n garanti si pa gen manifestasyon ou pap kwaze yo. Men mesye, kisa nou fè? Kisa n vle fè? Anfen, ki objektif final nou avèk peyi an? M pa di se nou menm ki responsab sak la, m pa mete l sou do nou non. Men nou gon pa de responsablite osi paske nou pase nan leta e nou toujou stil nan leta anyen pa janm chanje. Ki moun ki responsab? Sèl prezidan repiblik lan paka responsab sa la mesye, ann pa bay moun manti, di nou, ba tèt nou o mwen konsyan, di nou pèp ayisyen m konsyan, m patisipe nan sa nap viv la, di pèp ayisyen m konsyan ke jounen jodi a nou paka jwenn lopital, nou paka jwenn sekirite, m konsyan ke m patisipe ladan l tou. Men n pa ka dedwane tèt nou, n pa ka Chay la se prezidan, chay la se gouvènman k pase yo. Lè n bezwen moun Site Solèy yo desann, si se lè n plezi nou, lè bèl slogan nou, Solèy la pral desann. Men yon lè di solèy la va monte. Nou pase 15 an, 20 an, 25 an, 30 an nan leta, solèy la stil kontinye ap desann. E mesye, ann serye mesye, ann serye. Nou pa janm bay moun yo yon ti swen. Moun yo pa gen kote pou yal lopital segou vant fè mal ou tèt fè mal ki kote sèl lopital jeneral yo genyen men lè w rive fò achte yon sereng moun nan pa gen mwayen pou l achte li medikaman lopital jeneral pa genyen nou wè sa nou konn sa depi 20 tan 30 tan nou pa janm di anyen paske sa pa deranje nou pitit nou pa an ayiti nou menm lè nou bezwen swen nou pran anbilans nou pran avyon anbilansye. Pitit nou aletranje, lè yo vin fon ti vakans avèk nou, yo gen asirans, yo gen, yo gen, wè, yo gen asirans ki pou pran yo, konprann, asirans, depi yo ta malad ann Ayiti, yo gen aksè pou yo jwenn swen nan youn nan swadizan, swadizan, hein, gran sant ospitalye nan peyi a, oubyen yo pran, yo pran biyè yo toutswit, yo retounen, paske se in è de tan, yo pran in è de tan, yo rantre ann Ayiti oubyen al Sendomeng. Depi vandredi tonbe, nou kite kapital la, n al, n al Etazini, n al Sendomeng. Nap rantre lendi maten epi nap travay pou pèp la mesye. Mesye, kisa ki pèp la? Mesye konsyans nou, nou te ka papa, nou te ka papa ak pitit, manman, moun site solèy yo tou k nan malsite a. Mesye, tout otan sitiyasyon moun nan mas la poko ka rezoud mesye n fenk kare. pale de peyi dayiti nan mizè. Men n konnen byen nou lè n pran pouvwa se pa pou yo pou n al rezoud pwoblèm yo vre. Paske nou gen la ventan trantan on lojman sosyo banm konbyen lojman sosyo ki kreye la nan site solèy nan matisan. Mesye depi trantan nou trete nou tap pale de diktati jan klod divalye. Men apre jan klod divalye konbyen lojman sosyo ki kreye pou moun defavorize yo? Konbyen lekòl nou kreye nan katye defavorize yo? Konbyen de sant ospitalye nou kreye pou zòn nan zòn defavorize yo? Ba yon bilan. Ba yon bilan. Konbyen lojman sosyo ki kreye pou polisye yo? k abite menm kote ak bandi k ap viktim nou jou le jou ebyen jodi a yo deside yo pran lari yo di fòk sa chanje mesye ann konsyan eske chanjman sistèm sa e pa sistèm pòch nou nou vle chanje oubyen sistèm peze souse sa nan peyi dayiti. Tout moun ap goumen kont Boulos, Boulos, Dimitri, Apèd, sesi, lè kran, lè sesi, lè sela ba. Men Boulos pa janm depite, l pa janm senatè, l pa janm majistra, l pa janm sesi. Men ki moun, si Boulos nan kòripsyon, ki moun ki bay, ki moun li bay kòb la? Nou menm ki senatè, ki depite, ki majistra, ki prezidan, ki direktè jeneral, ki sekretè deta. Lajan boulos pa vin jwenn mwen. Epi nap bay boulos, bay boujwa responsab. Men se nou ki o pouvwa, se nou kal pran kob la. E nou konnen byen kob la bay, e nou konnen byen kob nou pran kob Nan men boujwa yon sete boujwa san skrupul e pa tout boujwa ki pa respekte tèt yo. Nap chante boulos boulos boulos biznis li ap mache. Peyi dayiti menm ap efondre. Mesye e boulos ki responsab men bay bay tèt nou bay tèt nou yon ti yon ti yon ti yon ti ou konprann. Boulos paka responsab tout sak gen la mesye. M pa konn Boulos la mwen. Men nou tout nèg politik sa yo nan Ayiti tout konn Boulos. Tout konn fanmi rich, tout moun, tout nèg politik yo konn tout bizisman, tout òm dafè yo. Yo chita tout lè yo pral nan eleksyon. M ap wè si m pap pran kòb ankò nan men moun pou n finanse kanpay nou. Mèsi.